Bonjou bonswa tout moun, ebyen MJ Bricolage nan kay la, nou pote pou ou yon lòt videyo, nou pral montre ou kòman ou kapab enstale yon garbage disposal. Alò, kisa yon moun ap bezwen pou kapab enstale yon garbage disposal? Pa bliye, premye bagay ou bezwen fè, ou bezwen etèn priz kouran, Vue ki enstale avèk kontak garbage disposal la pou kapab pwoteje tèt ou. E lòt bagay nan bezwen tou se sa nan bezwen fè. E chèche zouti ke nan bezwen yo dabò. E nou wè sa yo, se yon mato, yon pens, epi nou gen ton vis sa yo ki deja disponib. Garbage disposal la se aparèy sa a ke nap gade la. Se li menm ki la pou kapab manje oubyen kraze tout debri. ke nou fè nan 5 kote nap sèvi e nan kizin nou pral fè manje a. Donk se sa nou pral fè, nou pral enstale l ansanm. Ok, donk garbage disposal la te deja enstale, kounya la gen youn ki an pàn ki pa fonksyone e pa bliye nou kapab toujou eseye reset li, fè tout sa n kapab, donk si l pa mache nou ranplase l. Donk sa nap fè la, Nap enstale alò dezenstale premye ki te bay difikilte ki pat ka travay la se sa nap fè la nap etire enstalasyon euh, ki te deja la yo ok la se priz kote nou adapte kouran ki ale direk an ba garbage disposal la pa bliye nou te di nou fòn sonje pou nou etèn euh, pati sa metel off yon fason pou nou kapab pwoteje tèt nou ok pa bliye sa alright nou yon nou etire gabe jis pou zon la pou nou kapab mete sa ki nef nou pral remplase men ap toujou itilize menm euh, priz kouran ki te la avan Te yon ti jan difisil pou soti. Kounye a lap pi fasil pou nou kapab fè sa. Pa bliye pati sa, pati elektrik la gen 3 fil ladan nan koneksyon an. E gen fil cho, le fil cho, fil fret e li gen ground nan ki fè 3 pati nan koneksyon an. Donk se fil sa yo ke wap gade la. E ou pral gen posibilite ou el nan nouvo koneksyon ke nou pral fè ya pi fasil. Donk pa bliye se nou gen nenpot kesyon tou. Kite kesyon an ba videyo a. Si nou bezwen fè yon travay. Pa bliye nou kapab toujou kontakte m nan telefòn oubyen kite mesaj pou mwen anba videyo a e mwen menm map reponn nou. Donk si nou bezwen fè yon travay oubyen euh, poze kesyon sou yon travay, pa bliye kontakte MG Bricolaj. Donk nou la pou nou kapab sèvi nou. Ok? Byen, kounye a. N ap etire nouvo gabich dispouzòl la e travay sa a ke nou pral fè kounye a se pèse w ap gade la a gen yon pèse ki bezwen fèt pèse a se koneksyon vidanj lan ok koneksyon vidanj lan li gen yon pati ladan l ke tout kabit disposal yo ok yo gen yo vin avèl tou tou bloke pa an dedan se ou menm ki pou etire euh, kapichon donk son kapichon ki an dedan roz sa ke nap gade la donk kapichon an se nou menm ki pral etirel pou nou kapab mete vidanj lan koneksyon euh, vidanj lan korekteman Dako Donk se sa ke nou pral fè la Trè byen La pa bliye se kote nou pral mete koneksyon elektrik la M te di nou talè a nou pral wè sa ansanm Donk Kon pa bliye koneksyon elektrik la ki gen Eee 3 fil yo nou pral wè sa tout alè nap vise pati sa ok se li menm ki ap voye dlo evakyasyon yo e kap soti nan 5 la so nou wè nou wè 3 fil yo nou tap pale talè a ok sa se ground nan epi fil cho a fil fret la Donk pozisyon yo pa difisil pou kapab konnen e wap wè kote yo fè yo tou mete yon vis pa andedan e ki fè li fasil pou konekte ground se sa ke nan fè kounye a la ok